Soti lendi pou rive vandredi, sizè trant setè nan aswè, Tele Sinyal ap prezante w jounal kreyòl Sinyal Aktyalite. Tout sa k di, tout sa k fè aktyalite san wete ni mete nan jounal kreyòl Sinyal Aktyalite. Sinyal Aktyalite, jounal la sou Tele Sinyal.
Mardi 25 oktòb 2014, bonswa tout moun, byenvini nan dezyèm edisyon Jounal Tinèl Aktyalite pou semèn nan. Touswit men kèk nan pwen n ap gen pou nou devlope pou ou. Plizyè milye manm opozisyon an manifeste jodi madi a nan Pòtoprens pou egzije liberasyon kòlèg yo ki nan prizon epi mande ekip ki sou pouvwa rache manyòk li. Pou premye fwa depi opozisyon an pran lari manifestasyon an rive bout Ayeropò Palè Nasyonal san ankenn entèvansyon lapolis. Si akò El Rancho a pase jan l pase a, se responsabilite aktè politik yo, se pozisyon Konferans Episkopal la ki te jwe wòl fasilitatè nan kad chita pale yo. Yon wòl Konferans Episkopal la di pare pou jwe ankò nan kad negosyasyon ki pral fèt ant chèf leta ak manm opozisyon radikal la. Responsab Ofis Nasyonal Idantifikasyon an mande popilasyon an, espesyalman jenn ki fèk gen 18 lane yo, pou vin anrejistre nan lide pou jwenn kat idantite sitwayen yo. Moun ki bezwen plis enfòmasyon ka rele Sant Apèl onu an nan star 82 82, daprè Jean Baptiste St-Cyr. Gwoup Ayiti Cheri se non yon estrikti tou nèf yon douzèn biznisman ayisyen lanse ayèreswa nan komin Petyonvil nan prezans Prezidan Martelly, Gwoup sa a ki bay tèt li misyon ankouraje jèn fè biznis, tou siyen yon akò ak ministè komès pou bay fen jèn antreprenè bourad. Lòt tit, jodi vandredi 25, jodi madi padon 25 novanm nan se jounen mondyal lit kont vyolans kap fèt sou fanm, okazyon pou òganizasyon solidarite fanm ayisyen, sofa, fè plizyè rekòmandasyon bay otorite yo, tankou elaborasyon epi adopsyon yon politik global sou vyolans k ap fèt sou fanm. Premye minis la distribye materyèl sipò bay plizyè moun ki gen kondisyon espesyal tankou ki manke ponyèt, pye nan Institut Haïtien de Réhabilitation ki nan zòn Bon Repos, nan zòn nò kapital la, nan kad yon vizit koutwazi li t ap fè nan lopital tou nèf sa. Ministè Edikasyon Nasyonal nan tèt kole ak plizyè patnè tankou UNICEF, DINEPA epi OMS tanmen nan komin Petyonvil pwogram sètifikasyon lekòl zanmi lijyèn yo. Yon pwogram ki dwe sansibilize direktè lekòl yo epi popilasyon an sou nesesite ki genyen pou kenbe lekòl yo pwòp. Medam, mesye, n ap pran premye poz nou, n ap tounen pou devlopman pwen sa yo.
O o, apa w ret kouche? Kòman Dani, ou pa pral lave sete pou al peye asirans machin mwen an? Se ou wi ki fè m pran kontravansyon sa yèswa. Dani, se ak machin ou an map soti jodi a ou tande, sew t konn koman pral wave sete. Dani, se ou ki an konje, kidonk se ou ki gen tan pou al renouvle asirans lan. Mwa. Antouka cheri, male.
Ou bezwen regle zafè asirans machin ou lit lit, pa vre? Men w pa ka deplase pou al nan yon avct? Pa bezwen bay tèt ou pwoblèm. Monte kounye a sou www.oavct.gouv.ht pou w renouvle asirans ou sou sit entènèt la. E ou ka fè divès lòt tranzaksyon, tankou mande oavct vin fè ekspètiz lakay ou. E pou ti tchotcho anplis, Livrezon nouvo fich asirans lan ka fèt lakay ou. Sèvis la fasil e li disponib pou tout moun ki gen yon kat Visa oswa yon Mastercard. Ou genlè pa janm al peye asirans lan. Oh mèsi cheri Mwa Se sèl ou ki ka fè kè madanm ou kontan konsa. OAVCT pi pre lakay ou pou ba w pi bon sèvis.

Men! Tablèt Kriyolito! Sispann envante avèk lòt tablèt k ap sale manje ou, ou konnen deja Kriyolito gen kalite siperyè paske se sèl tablèt ki pa sale manje ou poutèt li fèt ak bon jan engredyan natirèl tankou lay, zonyon, seleri ki ranplase fo sèl ou wè lòt yo ganyen an epi anplis li gen bon jan gou poul peyi a.

Se koupe dwèt. Asan danje e gol! Kriyolito se nimewo 1! Men nouvo biyè digout Bank Santral pral mete deyò a, li pa ranplase ansyen an. Toulède ka sèvi pou tout tranzaksyon. Menm jan ak biyè digout w ap sèvi a, nouvo biyè a gen pòtrè Lyetnan Sanit Belè ak. Fò kap wouj. An nou gade ansanm. Ou ka li l nan lang franse kou kreyòl. Si ou pase men w tou, w ap santi l anba dwèt ou. Fè yon kout je sou kote dwat biye a. Zòn sa transparan, sa vle di lè ou gade ladan l, ou ka wè sou lòt bò a. Nouvo biye sa fèt ak yon papye siperyè ki rele polimè. Li pi fen, men li pi rezistan, kidonk l ap dire pi lontan. Bank santral ap travay pou ba nou mwayen. pi modèn pou n mennen aktivite komès nou.
Yon lòt fwa ankò, bonswa tout moun. Mèsi dèske w ap suiv devlopman jounal la. Divès estrikti politik ki anndan opozisyon an tanmen yon dezyèm etap nan mouvman pwotestasyon yo a, yo rele operasyon Burkina Faso, jodi madi a, yo te plizyè milye moun ki pran lari pou mande ekip ki sou pouvwa rache manyòk li epi libere konpayon yo ki nan prizon, yon manifestasyon ki rive fèt pou premye fwa san okenn ensidan, ni kout zam, ni gaz lakrimojèn. Duckenson Lazarre ak Yvon Séide te sou plas, ann swiv repòtaj yo.

Pou fòs lame etranje ki sou teritwa nasyonal la retounen lakay yo, epi fòk tout militan politik ki jwenn arestasyon yo sou rejim Martelly Lamothe la jwenn liberasyon yo. Nou se de Ayisyen k renmen Ayiti. Nou pa dakò pou gen fòs dokipasyon etranjè nan peyi nou. Li pa kòrèk. Sa k pase a, nou pral reflechi sou li pou nou pran de veritab enfòmasyon pou nou bay de repons paske jodi a, pèp Ayisyen depi premye janvye 1804, Papa Dessalines te bay nasyon an, endepandansi. Pou premye fwa depi opozisyon an pran lari, manifestasyon sa ki kòmanse blòk dizè 45 nan maten te fini san ankenn ensidan. Lapolis te sanble pran tout dispozisyon pou anpeche derapaj, sitou lè manifestan yo fofile nan wout Dèlma 32 a kote 3 nan yo te blese ak bal nan dènye manifestasyon yo te fè 18 novanm pase a.

Manifestan yo rapouswiv chimen yo nan Ajenò pou lonje nan Kriswa epi sòti anba mòn Boudon an sou Lalu. Senbal, frèt kach, tanbou, kone, vaksin elatriye nan yon anbyans kanaval, manifestan yo rive sou Channmas tou pre Tour 2004 la. Yon gwo satisfaksyon pou Senatè John Joël Joseph. Mwen pran lari pou mwen akonpanye pèp lan e pou fè pase revandikasyon l e egzije depa ekip ki sou pouvwa. Minis lan gen dwa pran desizyon pou tout moun ki gen zam ilegal. Men Mista klèman l konnen gen yon sèten kay biblik e li gen dwa a sekirite e sekirite m yo pa gen dwa manke sèzanm yo. Manifestan yo rive nan vwazinaj palè nasyonal la men yo pat reyisi fè sètou syèj prezidans lan jan yo te prevwa sa akoz baraj polisye yo te mete pou entèdi moun rive devan baryè palè nasyonal la.
Lòt pwen nan aktyalite a, se zafè eleksyon an, Konferans Episkopal la, ki te sèvi entèmedyè nan kad chita pale lè akò El Rancho a, eksplike si akò sila a pase jan l pase a, se responsablite aktè politik yo. Sepandan, Konferans Episkopal di li vle kontinye jwe wòl fasilitatè nan kad negosyasyon ki pral fèt ant chèf leta ak manm opozisyon radikal la. Pòtpawòl Monseyè Patrick Harris nan mikwo Tamara Orion.
Si jodi a nou menm nou pa medyatè ankò, nou pa medyatris ankò, sa vle di nou ka yon lòt bagay wi. Sa vle di nou ka yon abit, nou ka, nou ka petèt ale pi, pi lwen, nou ka menm yon negosyatè. Donk men pandan ke se medyatè nou ye a e ke nou gen yon pwotokòl de medyasyon ki fikse responsablite nou, nou poko ka sòti ladann. Men nou ta byen kontan petèt ta gen posiblite Si sitiyasyon an mande pou n ta sòti ladan l, nou sòti ladan l pou nou fè lòt bagay. Paske nòmalman legliz katolik kapab ofri plis ke sa li te fè a. Men sof ke nou menm nou pa kapab nan yon peyi kote nou pa respekte ni papye ekri ni enstitisyon pou se ta legliz katolik ankò ki ta deside ke sa ki li menm li siyen avèk aktè yo l pap respekte l. Toutafè.
Antouka, nou pare, nenpòt ki lè dyalòg la ap fèt, nou pwopoze tèt nou kòm fasilitatè, kòm medyatè, pou nou kontinye. Absoliman, nou prè, epi donk nou, nou te genyen pale ansanm avè kadinal la sou sa, epi genyen lòt otorite ki te mande nou sou sa, donk nou di yo ke nou menm nou pa gen okenn difikilte pou sa, il sifi ke yo di nou ke nòmalman yo bezwen kout men nan men nou, men. M ta sèlman vle ajoute an definitiv, jan peyi a ap mache la a, nou p ka rete ankò nan yon sitiyasyon kote nou di chak moun regle afè pa yo. Il fo ke chak moun kapab foure pye yo nan dlo. Nou pral nan Rony Cruelle la, responsab ofis nasyonal idantifikasyon an mande popilasyon an, espesyalman jèn ki fèk gen 18 lane, pou yo vin anrejistre tèt yo. Nan lide pou jwenn kat idantifikasyon sitwayen yo, Direktè Jeneral onu an, Jean Baptiste St-Cyr, fè sonje tout biwo yo louvri tout jounen, kote li fè konnen aprè midi se pi bon moman pou fè sa, paske daprè sa l di pa gen anpil moun. Batistè oubyen ekstrè achiv, se de pyès moun ki enterese yo ap bezwen pou kapab enskri. Jean Baptiste St-Cyr te envite jounen madi a sou Signal FM.
E lè w gade pa egzanp, m toujou envite tout jounalis a al fè konsta yo menm. Se vre ke an debi de joune, toujou gen yon gran afliyans, gen anpil moun ki fè demann, paske pa reflèks, yo toujou swa oubyen yo ta renmen rapidman jere kesyon an pou yo gen rès jounen an, oubyen kòm se konsa sa te toujou ye, yo toujou panse pou yo vin bonè. Men kon l kòmanse fè dezè, twazè, katrè, nan kèlkeswa biwo ONI an, Yo kounye a vin pa gen moun ankò. E sa fè mwen konseye moun yo, olye ke yo vini trè to dan la matine, vin kanpe fè liy a siz è edmi, set è, oubyen uit è, yo ka vini lè yo vle vè in è, de zè, twa zè, lè sa yo pap menm fè senk ou di minit kanpe, defwa yap rive dirèkteman yal jwenn operatè pou yo ba yo sèvis. E si yo vin anrejistre? e si yo vin fè yon demann de koreksyon oubyen vin rekipere kat yo. Mèt mwen pwofite reponn kesyon Soso di m talè a. Lè moun nan bezwen vin anrejistre, pa egzanp moun ki fin gen 18 an yo, moun nan ap bezwen swa ak de nesans li oubyen ekstrè ak de nesans lan. Poukisa mwen presize ekstrè ak de nesans lan? Se pa ekstrè maryaj, se pa ekstrè ak de desè, se pa ekstrè ak de divòs, se ekstrè. Akt de nesans la. Responsab ONI an, Jean Baptiste St-Cyr pwofite anonse popilasyon an yon sant apèl ap fonksyone soti 9 è nan maten pou rive 5 è nan aprè midi nan lide pou sèvi li pi byen. Moun yo kapab rele nenpòt ki lè pandan jounen an pou jwenn enfòmasyon e nimewo ki disponib pou sa se star 82 82. N ap repete l, star 82 82 pou jwenn enfòmasyon ou bezwen sou Ofis Nasyonal Idantifikasyon. ONI. Lòt nouvèl nan okazyon jounen mondyal batay k ap fèt kont vyolans sou fanm yo, kòdonatris solidarite fanm ayisyen, sofa, di li konstate jounen sa selebre nan yon kontèks kote konjonkti sosyal ak politik peyi a malouk anpil. Marie France Joachim di prezidan peyi a pa gen volonte pou òganize eleksyon anndan peyi a. Madam Joachim pwofite jounen 25 novanm sa pou lonje dwèt sou aparèy jistis peyi a ki sou lagraba. Daprè kòdonatris sofa, prezidan repiblik la ki pa apresye valè fanm, militan an appiye l sou repons prezidan Martelly lè li te patisipe nan emisyon entènasyonal sou TV 5 Monde nan kòmansman mwa novanm pase a. Marie-France Joachim te nan mikwo Ludmilla Mock ak Jasmin Denis. Ane sa ankò, nou konstate kouman selebrasyon 25 novanm nan ap fèt nan yon kontèks kote eleksyon domine aktyalite a epi batay elektoral la ap pran divès fòm. Eleksyon Tyè Sena a pa t janm òganize pou pèmèt kreyasyon Konsèy Elektoral Pèmanan an. Konpwomi politik, jwèt koken, woule m de bò kote aktè ki dirèkteman konsène yo ap laloz vin akouche yon fos kouch makak, tanto ki pran fòm KTKUP, tanto Konsèy Elektoral Pwovizwa. Menm akouche yo ap denonse devan dèyè. Konsa, gen anpil dout si peyi a pa sou ray gen eleksyon ki enspire konfyans ki kapab debouche sou lòt katchouboumbe yo. Sa vle di, Prezidan Martelly atravè desizyon li te pran pou pa òganize eleksyon lè sa te prevwa, montre aklè volonte li genyen pou kraze enstitisyon yo ni onivo lokal ni onivo nasyonal. San nou pa bliye tout ti pwogram asistana tankou ede pèp, aba grangou, kredi woz, ti manman cheri, kore etidyan, oubyen pwogram espò pou chanjman Prezidan Mateli mete sou pye k ap demantibile tout strikti ministè yo. Chaje pwogram lit kont vyolans nan òganizasyon sofa, Olga Benoît, pwofite jounen mondyal lit kont vyolans k ap fèt sou fanm nan jodi 25 novanm nan pou fè kèk rekòmandasyon bay otorite yo tankou elaborasyon epi adopsyon yon politik global sou vyolans k ap fèt sou fanm. Madam Benoît mande ministè kondisyon fanm nan pou prepare yon ajanda ki pou pèmèt yo evalye plan repons yo nan kèk ka vyolans. Olga Benoît.
Nan okazyon 25 novanm ane sa a, nou kontinye leve vwa nou byen wo pou nou revandike elaborasyon ak adopsyon yon politik global ki konsidere tout faktè ki marande ak pwoblèm vyolans sou fanm ak tifi yo, sèl fason pou Leta reyalize de pwogram ki bay repons konkrè ak bezwen fanm ki viktim vyolans espesifik yo. Mete bon jan sèvis onivo lasante, lapolis, lajistis, sansibilize, Fòme manm pèsonèl ki gen responsablite pou bay fanm yo sèvis sa yo. Rann konkrè dispozisyon ki nan Plan Nasyonal Lit Kont Vyolans sou Fanm, MCFDF, la, konplete l epi mete l nan yon ajennda k ap pèmèt nou gen bon jan evalyasyon sou aplikasyon plan sa yo pou yo sispann rete nan tiwa, pou Ministè Kondisyon Fanm ak Dwa Fanm pran responsablite l pou l asire l ke gen resous nan bidjè nasyonal la k ap pèmèt nou mete sou pye bon jan estrikti sèvis, sante, polis, jistis ak lòt, pou fanm ak tifi ki zibi zak vyolans, epi apiye òganizasyon ki ap akonpanye viktim vyolans espesifik yo.
Yon douzèn biznisman ayisyen lanse ayèreswa nan Petyonvil yon strikti tou nèf yo rele Gwoup Ayiti Cheri. Seremoni an te fèt an prezans Prezidan peyi a, Michel Joseph Martelly, Minis komès la, Wilson Laleau, majistra Petyonvil lan Yvanka Jolicoeur Brutus ak divès lòt tòm biznismann. Gwoup sa rive kanpe nan lide daprè fondatè li yo pou kontribye nan estabilite sosyal, ekonomik ak politik peyi Dayiti, jan prezidan konsèy administrasyon Sant Rechèch an Amenajman ak Devlopman, Lucien Ligonde fè konnen. Misyon yo se pèmèt gen plis moun nan peyi a ki jwenn mwayen pou kreye plis djòb. Ann swiv li nan mikwo Arnold Dorcilus ak Maxo Joseph.
Nous autres qui avons pris la courageuse décision de former le groupe Haïti Chérie, nous admettons que cette situation ne peut plus perdurer.

Pandan lansman gwoup Ayiti Cheri a, responsab gwoup yo te tou siyen yon pwotokòl dakò ak minis komès ak endistri a, yon antant pou yon valè 4 milyon goud ki dwe pèmèt bay 20 jèn antreprenè ayisyen bourad. Antreprenè Stanley Andal, ki se youn nan manm fondatè gwoup Ayiti Cheri, fè konnen gwoup lan pran angajman pou founi tout sipò li bay yon seri pwojè k ap evalye nan domèn agrikòl ak atizana peyi a. Mesye Andal presize Estrikti sa pral travay tou pou voye antrepriz ayisyen yo monte. Sunny Handal nan mikwo Arnold Dorcéus ak Maxo Joseph.
Patnèchip ant Leta ak Gwoup Ayiti Cheri ap pèmèt nou konprann ki jan n ap kapab monte yon pwogram ki pèmèt nou bay plis moun ki vle kreye biznis plis jarèt, sitou ti biznis yo. Minis Laleau. ap di nou plis sou sa toutalè. Nan lòt domèn yo, kankou edikasyon, n ap toujou fè jefò pou nou ka bay patisipasyon nou kankou sipò nou te pòte nan ranfòse Lise Nasyonal Site Solèy la ki te reprezante yon danje pou elèv yo apre goudougoudou an. Nou voulon egalman kontribye a la renesans di sivism e de la solidarite dans notre patrie. Nou vle bay patisipasyon nou nan tout pwogram k ap devlope plis sans de devwa sivik, sitou pou timoun lekòl yo. Si nou gen anpil dwa, nou gen devwa tou nan peyi nou, nan sosyete n ap viv la. De promouvò su le sòl desalinyen ou a letranje un imaj amelyore de nòt patri, an konpleman o zefò dè pouvò piblik

Avèk anpil fyète tout sa k ap fèt pou leve imaj peyi nou, pou etranje ka vin envesti, pou plis touris vin vizite peyi a, pou etranje ka konnen Ayiti pa yon destinasyon, se yon destinasyon pou biznis, se pa yon destinasyon pou fè travay imanitè.
Bò kote pa li, Minis Komès ak Endistri a, ki siyen akò sa ak gwoup Ayiti Cheri, Pwomèt pou travay nan ankadre jèn antreprenè yo yon manyè pou yo ka pi byen jere ti biznis yo. Minis Wilson Laleau di li rete kwè demach sa tradui volonte sektè prive a genyen pou akonpanye sektè piblik lan pou pèmèt peyi an vanse tout bon vre sou ray devlopman. Minis Wilson Laleau te nan mikwo Arnold Dorcilus ak Maxo Joseph.
Donk avèk mouvman sa a e avèk pwogram ke Ministè di Komès e Endistri devlope e mwen menm nou remake ke m pa pale trè de li paske nou te prepare yon ti prezantasyon ke m ap mande Chèf Kabinè Ministè di Komès la si nou otorize li fè yon ti prezantasyon pou montre kòman nou pral atikile efò sa a pou pèmèt ke jisteman de antrepriz e gen youn ladan yo ki la e ki anfèt anblematik de sa m ap di la.

Epi yo achte des ekipman. Si w ale nan Gresye w ap wè ke gon yon centre d'incubation pou poulè. Se petèt yon bagay, se youn nan bagay ki pi modèn ke m wè nan rejyon, an deyò de Pòtoprens. Prezidan Repiblik lan ki te prezan nan lansman gwoup Ayiti Cheri a, di l aplodi inisyativ lan. Michel Joseph Martelly di li pare pou pote tout sipò moral ak finansye bay gwoup sa, yon fason pou yo ka byen kontribye nan devlopman ekonomik peyi a. Chèf leta a egzòte responsab Gwoup Ayiti Cheri yo pou kreye plis konfyans nan mitan yo, yon manyè pou elimine layèn ak divizyon nan mitan sektè sa ki ka bay plis djòb nan peyi a. Michel Martelly.
Apa tout sa nou di la yo, souvan nou pale de ensekirite, souvan nou pale de hèn nan peyi a. M ta di pran peyi a epi gen yon ravin nan mitan ki se fose a antre moun ki gen, moun ki pa gen. Moun ki gen yon bò, moun ki pa gen yon lòt bò se 2 vi diferan. Epi yon pakèt stipidite nan mitan. Nou menm rive kwè ke moun ki pa gen an rayi moun ki gen, e pa vre? Se pa menm vre kanmenm. Paske moun ki pa gen an se gen l ta renmen gen. So l pa ka rayi moun ki gen an. M kwè se ke se distans lan, se jisteman mank de rapwochman an ki kreye malèz sa a. E jodi an sa n ap fè, nou pa rete sou bò pa nou an pou nou voye kit anfas. Jodi a nou desann fose a, nou janbe bò, n al jwenn moun ki bezwen yo pou n akonpaye yo seryezman. Kestyon de kreye konfyans. Kestyon ki enterese m anpil lan, m travay anpil sou sa mwen menm, pou nou e pou nou lye tisi e rafèmi tou tisi dechiman sa yo, wè, pou nou pran yo de bout yo pou n lye yo, pou nou ka elimine tout vye kestyon koze. Haine, diferans, sa k genyen, sa k pa genyen. Paske lè nou tout sou menm bò a, lè n sou menm bò a pa gen diferans ankò. Lè n ap mache men nan lamen, lè n ap akonpaye. Jan Wilson t ap di la, gen de moun, des ong, ki te jwenn kòb, y achte yon aparèy, pa gen yon pwojè de suivi, pa gen oken montaj, pa gen yon fòmil pou avanse avèk dosye a. Men moun nan di w l te fè yon byen. Men byen an nan byen an pa gen rezilta. E tou otan gen pwoblèm, tou otan gen mizè, ap gen ensekirite, ap gen dechirman, ap gen tout modèl pwoblèm. Donk jodi a li enpòtan, apa de èd ke nou pote a, pou ke Leta ban nou fòmil pou l akonpaye moun yo jiskaske pwojè a reyisi. E se sa k fè se yon grenn premyè. Donk m panse ke gen gwo espwa la a. Paske modèl sa a m ka di ke l nouvo. Donk m avèk nou, dayè Taylan Lady e pitit mwen, donk m santi ke nou reyisi yon gwo bagay. Yon moun ka di 4 milyon 20 pwojè s on kòmansman. Dayè menm Ayiti Cheri, pa paske m te patisipe nan refleksyon avèk nou pou m ta swete ke se Ayiti Cheri sèlman ki egziste. Nou se de moun ki pral enspire lòt moun fè tankou nou. N ap pran yon lòt pòz, rete branche, n ap tounen pou suit jounal la.
Mwen se Carolina Richer, Miss Anaïz Miss Earth Haiti 2013-2014 la. Mwen gen 2 komisyon edh banm ba nou. Premye komisyon an, edh di m pou m di nou, nan jou ak mwa k ap vini la yo, n ap jwenn plis kouran. Paske, l ap fè plis efò pou satisfè nou menm ki se kliyan, ki gen kontè legal ki enstale lakay nou osinon nan biznis nou. Dezyèm komisyon an, ede a di m pou m di nou tou, pou nou ka jwenn plis kouran, fòk nou peye bòdwo kouran nou yo chak mwa. Bon la a, se mwen k ap pale ak nou. Kouran ou resevwa lakay ou osinon nan biznis ou an, Se yon pwodiksyon li ye. Sa vle di, gen lajan ki mete deyò pou achte gaz pou mete nan motè yo, pou fè antretyen nan machin yo, ak nan rezo distribisyon yo. Gen lajan tou, ki mete deyò pou peye anplwaye ak teknisyen k ap fè tout machin sa a mache a. Piti kou li ye, kouran ou resevwa lakay ou a koute edh lajan. Lè lajan sa pa rantre, p ap gen gaz. Pap gen antretyen, anplwayè pap touche. An nou tout ranpli devwa nou anvè edh pou edh ka jwenn plis mwayen pou ba nou plis kouran toujou. Mwen konte sou nou, edh konte sou nou, nou menm tou nou mèt konte sou edh.
27 lise, 22 lekòl fondamantal gen pou inogire, plis pase 92 lekòl pou konstwi pandan ane 2014, 2015 la. 1 pwen 4 milyon timoun a lekòl gratis, 800 mil kit skolè ap distribye atravè tout peyi a, 50 nouvo otobis pou fasilite transpò timoun yo. Lekòl se wout la, se solisyon an vè yon avni ki pi briyan, kote demen w klè. fè chwa lekòl la. Yon lòt viktwa tèt kale pou retire pitit peyi a nan fè nwa.
Sa mete yon bout ak jounal nou pou jodi a. Anvan nou ale, men kèk nan pwen nou te devlope pou ou. Plizyè milye manm opozisyon an manifeste jodi madi a nan Pòtoprens pou egzije liberasyon kòlèg yo ki nan prizon epi mande ekip ki sou pouvwa a rache manyòk li. Pou premye fwa depi opozisyon an pran lari, manifestasyon an rive bout arebò Palè Nasyonal san ankenn entèvansyon lapolis. Si akò El Rancho a pase jan l pase a, se responsablite aktè politik yo, se pozisyon Konferans Episkopal la ki te jwe wòl fasilitatè nan kad chita pale yo, yon wòl Konferans Episkopal la di li pare pou jwe ankò nan kad negosyasyon ki pral fèt ant chèf leta ak manm opozisyon radikal la. Responsab Ofis Nasyonal Idantifikasyon an mande popilasyon an, espesyalman jenn ki fèk gen 18 lane yo, pou vin anrejistre nan lide pou jwenn kat idantite sitwayen yo. Moun ki bezwen plis enfòmasyon ka rele sant apèl ONI an nan star 82 82, dapre Jean-Baptiste St-Cyr. Gwoup Ayiti Cheri se yon Se non yon estrikti tou nèf yon douzèn biznisman ayisyen lanse ayèreswa nan komin Petyonvil nan prezans prezidan Martelly. Gwoup sa ki bay tèt li misyon ankouraje jèn fè biznis tou siyen yon akò ak ministè komès pou bay 20 jèn antreprenè bourad. Medam, mesye se tout pwen sa yo ki te fè jounal la pou jodi a. Mèsi a tout moun ki t ap swiv nou. Mèsi a fidelite n pou Telesignal. A byento.